Bonjou, bonswa tout bèl, tout bo abòne m yo, kijan nou ye, jespè ke nou tout trè byen M ap di byenveni a tout tout tout nouvo abòne m yo E ou menm ki toujou la, ki toujou like, ki toujou kite kòmantè, mèsi Mèsi bòkoutou Pa vwa tit la, jodi a nou gentan wè ki videyo mwen pote pou nou Mwen pote yon ti story time pou nou, m pa konn si m pwononse l byen Se yon istwa, yon bagay ki te pase. M pa konn si nou wè 2 timoun sa yo ki toujou ansanm avèk mwen, gen anpil moun ki toujou ap poze m kesyon de yo, jodi a mwen vin klarifye nou ok, mwen vin yon ti klarifikasyon de timoun yo, kote m jwenn 2 timoun sa yo a, yo toujou ap poze m kesyon. Kote m vin avèk de gwo timoun sa yo a, tout kote m pase, moun ki pa konnen mwen yo toujou ap poze m kesyon. E pou toujou, kote m rete a la, moun toujou ap poze m kesyon. Gen moun ki, gen moun ki konn ou kòm si ki ou, ki rekonèt mwen byen lontan, gen moun ki rekonèt mwen byen lontan, yo toujou kòm si gen dout. Eskis, Timoun yo ti pitit mwen, èske se fanmi m, èske se ti sè m, èske se adopte m adopte yo? Jodi a m vin klarifye tout tout tout bagay. Si nou wè figi m blanch, se limyè k fè sa. E si nou tande yon van tou, pa gad anyen, pa gad anyen ok. M ap filme ti videyo sa pou nou. Fè atansyon ak sa paske mwen limen vantilatè m byen fò si m pa fè sa map gentan map gentan fonn map gentan fè video a boulon paske chalè chalè chalè ok brèf si nou pa konn timoun yo nou pa konn de ki moun map pale nou ka jwenn kèk video m fè avèk yo sou chanèl la e map mete yon ti foto m pa konn si se la oubyen la map mete ti foto pou nou kapab wè de ki moun map pale vrèman. An 2008, kote mwen rankontre avèk yon jenòm sou wout mwen, m te gen sèlman 14 ane, li menm li te gen 23 lane, mwen rankontre avèk jenòm nan sou wout mwen, kijan m rankontre avèk li, mwen ta pral legliz ok, paran m se kretyen yo ye, yo toujou al avèk nou legliz, pandan mwen ta pral legliz, mwen rankontre avèk jenòm nan sou wout mwen, jenòm lan ap rele m, mwen pa vire, mwen pa tounen, mwen kontinye chemen m, m al legliz. Pandan pandan konsa li toujou ap swiv mwen tankou leswa nou toujou konn al nan sèvis e li li se devan lakay li kòm si e devan lakay li m toujou pase pou m al legliz pandan se tan m pral legliz li toujou ap rele m pou l kanpe m pou nou pale m pa janm ret kanpe pale avèk li paske manman m toujou di m pa ret kanpe pale avèk moun nan lari si yon moun ap pale avèk mwen di l antre legliz oubyen di l vin lakay mwen. Kounye a la, se konsa, jenòm nan t ap pede rele m nan lari a. Lè l wè m pral legliz bagay sa yo, li ap pede rele mwen. Kounye a la, mwen m di l konsa, Si w vle pale ansanm avèk mwen, vin lakay mwen oubyen antre legliz. E ki sa jenòm nan te fè vre nan apremidi? Mwen wè jenòm nan vin lakay, lakay paran m, lakay manman m, mwen t ap viv avèk manman m, li vini lakay manman m. Kounye a la. Li vini lakay manmanm mwen jus di manmanm konsa e li toujou wèm li toujou ap pale avèk mwen pou m dil vin lakay mwen ok manmanm bal chèz deyò la nan lakou a mwen chita nan lakou a map pale ansanm avèk jenòm nan kounya se konsa konsa annapre mwen nou te vin ap pale ap pale nou konnen bay timoun gamit. Se konsa mwen te vin arive renmen avèk jenòm nan, nan pale, antre lakay, antre nan lakou a, ap al legliz, ap tann mwen, e konsa mwen te vin arive renmen avèk jenòm nan. Pandan m arive renmen avèk jenòm nan, mwen fè. Sen mwa, si mwa, jenòm nan ap vin lakay mwen, m ba l chèz nan lakou a, menm kote manman m te ba l chèz la, se la nou toujou chita, pale. Se konsa yon bon lè, jenòm nan envite m al lakay li. M di, non, mwen poko ka al lakay ou. Kounye a, tout sa l fè pou m kòmsi al lakay li, m di, non, ou gen yon chanm gason e m poko ka vizite ou, m poko ka al lakay ou. bay sa yo kounya lap dim ok pa gen pwoblèm kounya la li vin envitem ale kay frèl ansanm avèk li bay sa mdi enben ok gon jou nap planifye nou pwale kay frèw la kounya li te gentan dim frèl la gen fwayel frèl la gen madanm ni bay sa yo fanmi se kay la fanmi kounya lèm rive kay frèl la bay sa yo mpanse ke li ta pral mte gentan rekonèt frèl la tou sa mte gentan rekonèt frèl la. Li te vin a frèl la lakay mwen nou te pou nou te pale se frèl li gen isit kòmsi se gran frè li li te gentan prezante manman m gran frèl e tou sa m te gentan rekonèt frèl la kounya la li lèl envitem lakay li m di eske frèl la konnen nap vin lakay li li di m wi lèm rive kay frè a m wè kòmsi Baryè fèmen, e kòm si pa gen, prèske pa gen limyè, prèske pa gen limyè anndan an lè w ap gade, epi pòt fèmen, kounye a m di èske fò la te konnen m t ap vini lakay li, li di m pa gen pwoblèm, kay frè l se tankou kay li, li ka antre soti lè l vle, m di o, e bon, kounye a l di m an pase pa dèyè, m kòmanse m kòmanse pè, m kòmanse pa ka antre, istwa sa yo a se isit Sendomeng m ap esplike nou. M komanse komsi pat vle antre anndan an apre sa mwen vin antre on moun ou fè ou gen 7 an 7 e pa 7 an 7 mwa ou gen 7 mwa renmen ansanm avèk li mwen te komanse ap antre nan konfyans tou sa kounya la lèm antre anndan kay frèl la li komanse ap pase men sou mwen m di nononnonono li komanse ap pase men sou mwen komsi vle met men sou mwen. A la mala tankou son bagay Koman m te ka di Kòmsi li vle fòse m ok Li vle fòse m pou l ap pase men sou mwen tankou se pa yon bagay m vle li menm li vle Kounya la mwen soti m soti deyò bay sa Kounya apresa m soti deyò m fache M al lakay mwen dirèkteman Apre sa li menm li vini, li vin dèyè m bay sa yo, li kòmanse ba ap pale, se mennaj ou ye, ou pa ka ap fache. M di non non, m poko ka antre lakay ou, m poko ka antre brèf. Kounya la sa te vin rete mwen fè de twa jou pa pale ansanm avèk li pou sa l fè a. Apre sa li te mennen yon lòt frè li vin mande m eskiz, mande m eskiz tou sa. Kounya la nou retounen nan nòlmal nan nòlmal jan nou te ye. Ke 1 an renmen ap vin lakay mwen men m pa janm al lakay li nou chita nan lakou a pale nou konn al fè ti mache nan lari a men pa al lakay li ditou pa ditou kounya on bon jou li te vin ap bote kote l te rete a. Li te vin bote kote l te rete a, l t ap kite kay la, l t ap pral ret nan yon lòt kay. Kounya la, pandan l t ap pral ret nan yon lòt kay, se te pou m byen di w li te ret prèske tou pre m. Ok, li te ret prèske tou pre m. Kote l te vin rete a, se te yon ti jan pi lwen. Kounya la, m di bon, m te vin ap kòmanse ap antre nan konfyans, bagay sa yo. Lè l bote al nan yon lòt kay, li di m vin al lwe kote l rete, bagay sa yo.

Kounye a lè l di m konsa, e si m vle, san okenn atansyon nan tèt li, li rete byen senp konsa li di, e si m vle m ka al wè kote l kote l rete a, nan nouvo kay kote l rete a, m ka al wè m ka al wè kote l rete bagay sa. Kounye a m di ok. M te kòmanse ap gen ti konfyans, antre nan ti konfyans bagay sa. M te kòmanse genyen ti konfyans, kòmsi sa k te pase a m gentan kòmanse ap bliye l, ou konnen timoun. Kounya mwen rive kotel te rete a bay mwen moute se te yon anglè nan mas eskalye mwen moute san okenn bay nan tèt mwen mwen antre lakay li se jous yon chanm gason li te genyen li pat gen kòmsi sal bay kote pou resevwa moun se jous yon chanm gason Mwen antre, mwen chita sou kabanal dirèkteman. Ok, pandan m chita sou kabanal dirèkteman, se te nan aswè, wi, se te yon apre midi, bò 6 zè. Kounya la, pandan nou chita, l al achte bagay pou nou bwè, ji, paske lè sa m pa t, l al achte bagay pou nou bwè, se ji, l achte ji pou nou bwè, epi li mete mizik. M santi m byen avèk mennaj mwen, fè m konfyans, epi m chita, m chita, m bwè ji, m tande, n ap tande mizik, n ap jwe nan telefòn, se te ti jwèt nan telefòn bagay sa yo, epi. Sel e konsa konsa yo tounen fè menm bagay la ankò yo tounen fè menm bagay li te fè m kay frèl la ankò pase men kòmanse pase men l sou mwen bagay sa yo ok ok map fon ti estope map fon ti estope la pandan mwen lakay li a la. Pandan mwen lakay li sou kabann nan la menm li dim li dim konsa te gen yon m te gen yon pwoblèm ki te pase nan lakou kote m rete a nan lakou kote m rete kay manman m nan gen yon lòt jenòm ki te renmen m kounya la yo di l konsa mwen renmen ansanm avèk jenòm nan yon fwa Jenòm nan te te kay manman m, m konnen. Se vwazen bagay sa yo, anplis m gen frè m, m gen frè m, li te konn pale ansanm avèk frè m. Yo di l konsa yo wè, li wè jenòm nan rantre anndan lakay mwen. O, e, m te renmen a jenòm nan, o, fò m ba l prèv ke m pa t renmen a jenòm nan, m pa t gen okenn mennaj. Nou wè ki jan l pran m? Ok. Li kòmanse ap pase men sou mwen, bagay. Sa w tande a la tou, bagay fèt. Bagay pa fèt fèt fèt jan nou konnen an, pase nou konnen timoun te bay sa yo. Mwen fache, mwen tounen lakay mwen. M pa konn si pou m kriye, m pa konn sa pou m di, bagay sa yo. Mwen tounen lakay mwen, m pa di okenn, m pa di manman m kòmsi sa k pase m anyen. Apre sa, m te santi m vrèman wont tou sa. Apre yon bon, apre yon bon de twa mwa, m retounen menm jan m te ye avè l tankou anyen pa t pase. Tankou anyen pa t pase. M retounen byen ansanm avèk li, nou renmen. Apre sa legliz, lekòl lage, jan moun yo di. Apre sa lekòl lage. Chak apre midi si al lakay li. Kounye a m ka pale, kounye a m ka pale m pa gen anyen m ap kache ankò. Chak apre midi se al lakay li. Lekòl lage timoun, lekòl lage. Kounye a la, se te konsa, se te konsa, mwen te vin gen 15 an, mwen konpli 15, 15 ane, timoun 15 ane. Se te konsa, al lakay li, chak apre midi, mph, lekòl lage, depi m di nou lekòl lage, nou pa bezwen di anyon, nou pa bezwen konnen anyon ankò, men se toujou, se toujou nan goumen, pou jouskaske mwen menm avè l nou kite, se toujou nan goumen. Ok, pou nou fè bagay nou konnen kounye a, m pa bezwen di lonmen non li pou si timoun ap gade, se toujou nan goumen. Pou juskaske mwen menm avèl nou fini se toujou nan goumen m pa janm konnen yon jou nou fon bagay pou se pat kòmsi se pa kòmsi se toujou nan goumen bay mwen bay ok se li menm ki fèm li menm ki te fèm konsa se konsa m te ye se konsa nou te kontinye viv kounya la pandan chak apremidi li al lakay li bay. Pandan manman m legliz, epi tou mwen menm m te vin prèske pa al legliz ankò, e y al lakay li olye pou m al nan sèvis nan apremidi, se al lakay. Yon gran jou konsa, m santi m malad. Yon bon jou konsa brother m santi m malad, m santi m kòmsi m santi m malad, m pa konnen sa m genyen, nou konnen timoun, m pa wè, m pa wè règ, m pa fè atansyon ak sa, m pa konn, m pa konn kontwole dat règ, tankou kounye a moun, moun ap kontwole lè lè w gen règ, lè w pa gen règ, lè règ te vini, lè règ te fini, lè règ te ale. M pat janm konn kontwole bagay sa yo, m kouche m malad, tout moun konnen m malad, m malad vre fyèv m genyen, bagay sa yo. Bon m konnen se, m kwè m te gon grip tou, m te gon tèt fè mal, yo mennen m lopital, humm, apre sa yo yo di m ansent. M sezi, m pa konn si m anlè. M pa konn sim atè. Kòman m te reyaji? Timoun, kòman m te reyaji? M pa konn sim anlè, m pa konn sim atè. M pa t, m pa t kriye, m pa t kontan, m pa t fache, m te nòmal. Ok m te nòmal lè m aprann ke m ansent yon timoun 15 ans pral pot yon bebe pral met yon bebe atè ok m pat konn si l te nan lè m pat konn si m te atè m pa konn kote m te ye timoun m tande m ansent pandan m ansent lan lè m rele misye m di l sa. Li mennen m lakay li ankò, nan menm ti chanm nan. Lè m rive, m jwenn frè l. Ki sa yo di m? Yo di m konsa, yo gon bagay, si m pa wè rè, si m pa wè règ mwen, yo kòmanse ap fè tèt mwen. Si m pa wè règ mwen, m di non, m pa wè règ mwen, m pa gen règ. Yo di m yo gon bagay yo ka ban mwen, m ap wè règ mwen, m ap wè règ mwen. Yo di m yon bagay yo ka ban mwen, m ap wè règ mwen, m di non mèsi, m pa bezwen. M leve m al lakay mwen. Mwen leve male mal lakay mwen. Apre sa li menm li vini li chita li pa konn sa poul di apre sa li te nale. Anna dmen li vini li dim konsa eskizem pou sal te dim nan bay sa pase nan tèt li e frèl la ki tap bal konsèy move konsèy. Kounya l di se frè l la k t ap ba l move konsèy bay sa. Lè manman m tande m lè manman m konnen m ansent tou wi lè li te mennen m lopital lè l te wè m m ap vomi jan l te wè m nan li te gentan sispèk ke m ansent li te mennen m dirèkteman kay yon

M te gentan di nou, mwen vin isit depi an 2006, 2005 pral nan 2006 m vin isit. Se isit mwen leve, si m gen kèk bagay m pa di byen an kreyòl, pa ri m, nou gentan wè kote lè timoun malad yo mennen l nan pedyat, ok manman m mennen m nan pedyat, bagay sa yo, pedyat la gentan anndan rezon m epi tèlman m t ap vomi bagay sa yo, manman m Manmanm pa di m anyen Manmanm pa di anyen Manmanm pa di m anyen Pa di anyen Li te rele Li rele jenòm nan Li rele mennaj mwen an L pale avè l M pa konn sa yo te pale M pa konn sa yo te pale Apre de twa semèn Pastè a di konsa M pa ka rete anndan kay la Manmanm ap pran lasèn Li pa ka rete m ap rete nan kay la M pa fè istwa a tèlman long timoun Pou nou pa dekouraje M ap vini nan yon dezyèm Story time, Kòman sa te ye nan gwosès la, fòm pote pou nou kijan kijan m te fè bebe a, kijan m te fè fè bebe a, kijan sa te ye pou mwen, tout sa map vin ak tout tout sa pou nou. Ok se la map mete fen avèk sa pou kounya, nap vini map vini swa demen si Dye vle ou byen aprè demen map vini avèk Rès a map vini avèk rès video a pou nou. Si nou te renmen video a bal yon like epi edem pataje chanèl la poul grandi kite yon kòmantè pou dim Saw panse kite yon konsèy tou sa map reponn ou kòmantè a epi nap wè trè byento a la pwochèn.